Bonsoir Samantha, mwen menm se Jean Michael Meme, m se manb Kouraj, responsab kominikasyon Kouraj. M se etidyan an jeni endistriyèl, ekriven osi. E m pa konnen, ou di ou se, ou gen yon òganizasyon, ou se direktris yon òganizasyon, nèspa? Anfèt, mwen se prezidant òganizasyon an. Ok, òganizasyon, òganizasyon kisa l ye menm? Se LGBT, LGBT, nèspa? Ofèt, òganizasyon an se òganizasyon kouraj ki se yon òganizasyon de dwa zimen, men nou gen yon patikilarite nan defann dwa moun LGBTI yo. Men ki sa ke. Jistavan, ki sa ki LGBT an? Ofèt, LGBTI se yon ansanm dantite, e se, ofèt, se yon sig ki, ki konstitiye, se yon sig ki regwoupe yon ansanm dantite ki konstitiye la kominote LGBTI. Anndan kominote sa a, ou jwenn sig lan ki defini kòm lesbyèn, gay, biseksyèl, trans e entèsèks. Men depi ki lè òganizasyon sa a egziste menm? E pou ki sa ke nou li ann Ayiti menm? Ki bi li menm egzakteman? Anfèt, Kouraj egziste depi desanm 2011 e Misyon nou se fè pledwaye pou ke yon jou tankou jodi an dwa moun rive respekte san distenksyon okin. Ok. Men ou se yon trans, n'est-ce pas? Exactement. E ou menm e Jean Michaël, se ou se yon kisa? Mwen menm se yon homoseksyèl sijan. Èske ou ka fè diferans pou nou ant yon sijan avèk yon transsexuel? Wi. M pral pale nou de sa ke ki rele identité de genre. Identité de genre lan se kòman moun wè tèt li. ki diferan de oryantasyon seksyèl la ki se kiyès ou renmen. Ok.
Oryantasyon seksyèl la ka oryante se swa vè le menm sèks, swa vè le de sèks ou byen swa vè le sèks opoze. Mm-hmm.
Tandiske idantite de jan lan se fason mwen tèt mwen. Eske mwen tèt mwen tankou se gason?
Eske mwen tèt mwen tankou se fi? Mm-hmm. Eske mwen tèt mwen tankou tou de ou byen mwen tèt mwen tankou youn nan yo? Mm-hmm.
Daprè ou? Donk pou mwen se yon sijan, e yon pale sijan lan se pou se moun ki lè w fèt, sèks yo te, jan yo te atribiye w a la nesans lan se li menm ou ye. Sa vle di m fèt, yo di m se ti gason, e efektivman m grandi m wè tèt mwen tankou se gason. Men depi ki lè ou konnen ke ou se yon sijan menm? Depi nan ki laj? Bon, idantite de jan lan ki kontre a oryantasyon seksyèl la se yon bagay moun konnen depi vè lè senk sizan. Syantifikman palan moun konnen ki Identité de genre ou vers les 5-6 ans. Oryantasyon seksyèl la ou konnen l a ladolesans, se lè moun nan kòmanse gen lè premyè pulsyon seksyèl, men identité de genre la ou konnen l depi lè w ti moun. Men èske ou pa t rankonte okenn difikilte pa rapò ansanm avèk paran w, paske lè paran w vin gade li wè s on ti gason ke w ye, li fè yon ti gason, pa kont ou vin devlope yon lòt bagay. Kisa paran w an te di? Li devlope yon lòt bagay.
Tankou ou vin santi ke ou nan kò ke w ye a, tankou ou vin wè ke se mal ke w renmen. Ou son mal, men ou renmen mal. Men lè paran w te vin konnen sa, kijan ke li menm li te akeyi sa? Bon, an Ayi, m ka di an Ayiti se pa yon bagay ki janm fasil, paske se pa vreman gen, menm pou lè eteroseksyèl pa vreman gen yon edikasyon seksyèl ki fèt. E m soti nan yon fanmi ki trè relijyez, trè kretyèn, donk se pa bjè yon bagay ki evidan. Sa ke paran m, sa ke m apresye kay paran m se ke yo toujou respekte libète granmoun ke chak moun genyen. Ok.
Ok, ou di ke ou soti nan yon fanmi relijye, nèspa? Donk nou konnen ke legliz katolik li pa fin dakò avèk, paske dènyèman yo soti yon kominote. Se pa sèlman legliz katolik. Non, se legliz katolik dènyeman.
Se pa sèlman legliz katolik, legliz pwotestan yo tou, yo menm tou. Ki pa toutafè dakò avèk nouvo dekrè ke prezidan Jovenel Moïse legalize an. Donk sa nou panse de sa? Du fè ke legliz katolik pa dakò? Wi. Donk anfèt li poko legalize l non dekrè a, son bagay ki an kou? Wi. Donk ki sa nou panse? Paske nou konnen legliz katolik li pa fin dakò avèk sa, donk sa nou panse? Bon, m panse ke. M pa fè tak o tak avèk legliz, m ap atake legliz, men m panse ke konstitisyon an te klè, ki di ke tout sitwayen gen dwa pou yo ka fè, egzèse relijyon ke yo vle, gen apatènans sa yo.
E m kwè ke konstitisyon an di tou, se atik 30 pwen 1, ki di ke ankenn moun pa sipoze ap fòse yon lòt moun pran kwayans yo. Donk m panse ke pa dakò a sa, se pou lè pèsòn ki son kretyen. Donk selon si w kretyen ou pa, sa pral. di ki sa ou kwè ak ki sa ou pa kwè ladan l. Men tout moun pa kretyen. E peyi a reji pa yon konstitisyon e non pa pa labib. Men e ou menm Eretha, depi ki lè ou konnen ke ou se yon trans menm? Paske ou fèt nan yon kò mal, pa vre? Anfèt, mwen potko gen tèm pou m te defini ke mwen se yon trans, men mwen te toujou konnen ke m ti fi depi 6 setan. Ok.
Paske m te toujou konprann ke gen yon diferans antre mwen menm ansanm avèk lòt frè mwen yo, piske nou fèt nan yon menm kò, men se sitou nan se ke nou prefere, nan zanmi ke n ap fè tou sa, sètadi m te gen tan konprann diferans lan la, e m ap raple m lè m te pli jèn, sètadi m te gen tan konnen wol maskilen an l pa t wol pa m, paske sa te toujou deranje m, nou pa san savwa nan tradisyon nou ke. Lè nou timoun, nou konn ap fè jwèt manman, papa, sètadi m te toujou wè m nan wol feminen.
Si w te swete fè m fache, se di w ap ban m jwe wòl papa oubyen wòl frè. Paske m pa t janm wè m nan wol maskilen, m te toujou wè tèt mwen kòm tifi. A un tel pwen, pandan m ap grandi, m te toujou espere ap gen yon chanjman, yon chanjman pou kò l. Ok men kesyon ap preske pou menm sa kem te pozel la men lè ke ou vin konnen paran ou vin wè ke li wè ke li fè yon ti garson pa kont li wè tanperamanl tout fason jan ke li aji li wè son fi kijan ke paran ou te anbrase sa a. Se kòm Mickaël sot di l la, mwen menm tou mwen fèt nan yon fami relijye. Gen yon liv ki reji yon ansanm de prensip kote ke yo konsidere sa kòm de l'abomination. e sètadi se pa kèlke choz ke paran m te pran a brazouvè vrèman, puiske se kòm si yo wè m prale a lankont dè prensip relijye. Men, sa m te toujou apresye, se pa le fèt ke paran m se dè paran ki trè responsab, menm apre yo te okouran de. oryantasyon seksyèl mwen ak idantite de janr mwen, yo te stil toujou pran responsablite yo tankou m te toujou lekòl, lekòl mwen te toujou peye e yo te toujou ebèje mwen jiskaske m rive nan laj pou m te pran libète granmoun mwen. Men e ovu de papye idantite e. M sè sur ke idantite ke w genyen an se sou non masculin w pa vre? Exactement. Men se tankou si w ale nan yon m ka di w al labank oubyen w al fè kèk tranzaksyon. Kijan ke ou menm paske lè m ap gade la ou ou nòmal tankou s on fi nòmalman eske ou pa gen Jis di mal? reta. Ok.
Dezole, dezole, dezole. Eske, non pa rapò ansanm avèk kat idantite w, eske w pa gen di mal pou lè w ale pou yo fè idantite pou ou, ki jan ke yo akeyi sa, ki jan ke ou fè rekonèt ke se ou menm ki sou kat la menm? Egzakteman, e se pa sèlman labank, nan divès enstitisyon m konn ale, sa souvan rive konstitye yon grav pwoblèm, paske sètèn fwa se pa paske moun nan pa anvi ba w sèvis, men se pa le fèt ke. Moun ke ou ye an tèm d'idantite de janr, se pa li ki parèt kòm aparans. E mwen souvan lè mwen a, dans un premier temps m te konn ale labank, lè m fin andose chèk la mwen bay li, yo te konn panse ke se petèt yon lòt pyès m ap itilize, ki pa pyès pa m. Sa toujou mete m nan yon sitiyasyon pou m ap eksplike ke je suis une femme trans e eksplike moun yo kisa ki trans la. Bon, erezman, m souvan jwenn gen de moun ki konpreyansif, byenke fò souvan yo rele direktè oubyen direktris bank lan, men yo ban m sèvis. Men se pa toujou fasil, kòmsi lè m fenk parèt, pou m parèt pou m bay pyès mwen, pou m jwenn sèvis lan jan m te swete l lan. Ok bon e mwen se la menm antre nan seri kesyon an pou m ka poze nou 2 ke 2 ti kesyon paske mwen menm panse m pap twò dire e pandan ke nou te touche aspè relijye a talè a nou tou lè 2 nou sòti dan 2 famiy relijyez pa rapò avèk kijan e paran nou li menm li te anbrase oryantasyon nou e ou se trans e pi ou Omoseksyèl, vwala. Donk nou chak nou gen oryantasyon pa nou. Men, pandan ke nou gen oryantasyon seksyèl nou, ki oryantasyon relijyez nou? Eske nou neutre, protestan, katolik, tout sa? Eske nou kwè nan labib?
M renmen kesyon an. E, bon sa fè m plezi aske w vini sou li. Paske byen ke m konnen souvan gen de moun ki pa ki pa rive konprann ke menm e menm an etan omoseksyèl, trans, biseksyèl, lesbyèn ou kapab gen yon apatenans a yon relijyon e si n ap pran an egzanp ke menm konstitisyon an li ba w sa kòm garanti. Men nou remake tou ke e nòm yo, abitid yo sètèn fwa yo prime. e sou sou lwa yo. Malgre konstitisyon an ba nou sa kòm garanti, men souvan ou jwenn yon sòt de rejè anndan legliz, se kòmsi si w apateni ak kominote sa, ou pa genyen dwa pou gon fwa relijyez. Sètadi nou genyen divès moun anndan kominote a ki pataje menm fwa relijyez, men ki pa rive eksprime l paske legliz answa pa resevwa la kominote LGBTI di moman ke w asime moun ke w ye a.